Nou ansanm avèk Pipo Senlwi, nou pral fè yon ti pale a Pipo sou sa ki gen rapò avèk biznis Etyennmay la, pwoblèm imigrasyon, epi avèk kèk Bagay nou ka touche ankò. E Pipo kijan w ye ou swete match seksyon se gen sa ye? Anfòm e m kontan wè ou epi bon nou la map tann kesyon yo. Jodi a nou kapab remake biznis lan gen yon seri de bagay kap pase ladan l swa o nivo djaz e sware yo pa vrèman reyisi nan Florida ou menm ki lekti w fè de sa? Bon s on lekti ki senp se evidan ke. Mezi ke yap pran lan koze imigrasyon yo, li afekte sektè a, li afekte sektè a. E gon pè, menm moun ki gen papye pè, paske gen anpil enfòmasyon ki pa, ki pa bon, men natirèlman ki kreye yon van panik. Epi m panse ke li gen aspè ekonomik lan tou, paske sitiyasyon sa a vin fè moun fè plis depans tou, dan yn sètèn mezi. Gen de moun ki rantre si w vle lan yon pwosesis de valide papye yo le pli to ke posib e se koute nou konn sa. Donk gen yon pakèt faktè men m panse ke faktè esansyèl la e m panse ke gen yon bès de rejim depi la monte de Donald Trump o pouvwa. M panse gen yon bès de rejim lan tout aktivite yo. Li fèt pwogresivman e jiska rive jounen jodi a. Men jan m di w li a se yon ilizyon e m panse pwoblèm nan egziste e si n te gen yon endistri vrèman M panse gen des experts ki tap panche sou pwoblèm nan. Vwala, e li touche sektè ayisyen an, menm sektè Spanish lan tou. Nou konnen se pa sèl nou menm ki imigran. Wi, m fè m fè eksperyans lan dènyèman, e m kwè m t al nan klas e Rutshelle dènyèman West Palm, te gen yon ekip klèb panyòl ki lan zòn nan. E mwen menm kiryozite jounalistik, m t al pale avèk de twa moun, m pale a pwopriyetè klèb yo, yo di m ke yo gen omwens 50 pousan.

Mwen te poze kesyon avèk yon manb lan yon konpayi ayeryèn, m pa bezwen site non li, li fè m konnen ke vòl yo, vòl yo vrè, vòl yo kounye a lan airport yo vrèman ralanti. Bon m viv li pa pli ta ke week-end dènye a e mwen te gen yon vòl pou Atlanta e lan avyon e prèske vid. Voilà.
Bon, m kapab di ke ou fè anpil emisyon, ou fè anpil analiz sou yon seri de djaz nan moman, e kijan w wè djaz yo ap mache nan moman an? Lè n pale, n ta pale de T-vice, Kay ki pako gen album, e Gabel k ap vini, e djaz sa yo, y anonse, kijan w panse k ap vini, èske w wè se moman an, se moman espesyal pou djaz la ta soti album? Bon, yo pa ka kanpe tou paske ou devan yon sitiyasyon ou pa konn kilè l ap rezoud. Donk, fò nèg yo kontinye. Donk, kounye a li mande plis marketing, li mande plis motivasyon, li mande yon diskou. Èske w konprann? Li mande, li mande dè ta de choz. Men yo pa ka, yo pa ka, yo pa ka stope. Donk, èske petèt se, gen yon pakèt faktè tou. Gen faktè Ayiti a tou. Vwala. Li, li, li peze lou lan balans lan tou. E kounye a Ayiti son peyi ki an kriz, ki vrèman pre de yon jenosid, nou pa bezwen pè di mo a. Donk m panse ke mwen menm si m te yon djaz m te ka fè yon ti tann gen yon ti amelyorasyon si n kapab di o nivo de Ayiti oubyen pou presyon an ta diminye. E paske atansyon moun yo menm si y ap tande mizik men m panse ke ansanm Ayisyen yo plis fokalize. sou sa k ap pase ann Ayiti a. Dayè, youn lan endis ke w ka wè, ou ka wè pi fò emisyon mizik, afliyans lan bese anpil. Ou ka remake ke afliyans lan, lè w ap poste bagay mizik sou Youtube la, e pa lamen afliyans, se yon diminisyon mwen menm, a mon nivo antouka, li bese nenpòt de 20 a 30 pousan de chif abityèl li. Men pa kont, ou remake ke sou platfòm k ap bay nouvèl Ayiti yo, Enben lan yn èd tan nèg la gen 76 mil moun ki gadel. Donk m panse ke se dè entis fò nou tenu kont de tout endis sa yo. Donk yon nèg ki pral lage yon album deyò a, m panse ke fò fè fò fè yon etid de mache, fò gade teren an, epi fò defini de trè bòn strateji. E pwomotè yo, pwomotè kap fè kap fè kap fè kap kreye event yo? Eske lanmou ou pa ta panse ke ta gen ta gen yon yon sòt de yon sòt de de antant ak djaz yo pou kreye mwens event? Antant avèk djaz yo se sa k pwoblèm nan ou gen de nèg ki viv esansyèlman de sa èske tu konprann donk e konpa dirèk la si l pa jwe chak wikenn gen anpil djaz k ap soufri se pa tout djaz ki gen kapasite pou fè de gwo evènman tankou carimi. e m panse ke kèlkeswa djaz ki lan makèt la pa gen youn ki gen kapasite sa a. Paske jisteman Carimi ka fè sa paske l se yon pwodui ki ra oubyen yon pwodui ki pratikman pa egziste ankò ki fè yon retou epi se t youn paj toune aprè. Se le ka pa egzanp pou Medjy se te kan menm le Kanada se t youn lòt reyalite men Medjy ka pèmèt tèt li pou l fè de konsè ki ka drene 10, 15 mil moun paske l ap evolye lan lòt reyalite. Men yon djaz tankou Klass, yon djaz tankou Nu Look, yon djaz tankou Zafèm, yo pratikman fè pati de kotidyen mache a. Donk, yo pa ka rete pou yo di y ap jwe chak twa mwa, chak kat mwa, sou pretèks yo pral fè de gran konsè. Èske si yo kreye rarte a, l ap jwenn yon rezilta? Se evidan. Men kounye a, èske mizisyen ki anplwaye avèk djaz sa yo kapab fè twa mwa san yo pa jwe? Donk se otan de kesyon ki merite dèt poze. Mèsi Pipo, ou te swete bay 509 yon mesaj pou fanatik k ap tande w la yo?
Bon, m ap di moun yo ankouraje mizik la esansyèlman e m panse ke fò yo sispann alimante si w vle konfli. Antre mizisyen yo, lan de polemik ki pafwa steril. Se pa tankou lontan polemik la, l te gon aspè konpetisyon, kote nèg se de mizik y ap pale, y ap fè paralèl. Jodi a, se tout lòt paralèl k ap fèt ki pa gen oken rapò a mizik. Donk m ta di moun yo redesann sou tè, rekòmanse tande mizik, rekòmanse apresye djaz yo pa rapò a kalite pwodui mizikal yo.